Bonswa Facebook e bonswa tout moun kap gade nou, tout moun ki pral gade nou apre. Paske dabitid live yo ba pa tann tout moun ap la menm moman pou nou gade. Menm konnen nou pral gade l, nou chè li, tout moun ap kontan sak pral pale jodi a. Jodi a J-Jasmine Jis nan nò peyi a, sa vle di presizeman nan lavil du Cap-Haïtien, nou te resevwa yon envitasyon Royal Marketing ansanm avèk L'Aqueda ki se yon otèl nan vil la, kote mesye yo ki se jèn antreprenè, nèg yo te vle envite Diamond Group vini

Reparasyon, enstalasyon e fabrikasyon d'invètè, enstalasyon de pano solè, enèji renouvlab. Donk, nou pral gen plizyè atelye k ap fèt, men tout sa yo ap fèt egzakteman nan otèl Lakou Breda. Nou remèsye Lakou Breda osi pou inisyativ sa a ke li pran. Nou remèsye Royal Marketing. ki te envite nou. Nou gen de twa jou la depi nou monte. E nou te tou pwofite tou pou nou vizite vil Okap, pou nou vizite plizyè zòn adjasant de vil Okap. Nou remake ospitalite lakay moun nan Nò yo. Se yon bagay a felisite. Moun yo lè w vini ki diferan ke mwen menm ki se moun Pòtoprens, kòm si m se moun Kabarè, men moun Pòtoprens jan yo wè bagay la li diferan avèk jan moun nan Nò resevwa moun, moun yo gen yon ospitalite se yon bagay ki anraje. Tout kote w pase menm si w ta eseye konprann sa y ap di a tou paske yo gen yon fason yo pale ki enpe diferan de fason ke nou menm nou pale, men ou wè moun yo ospitalye. Lè m ap pale de vi noktirn nan, nou wè lè w Okap, ou sòti, li te minui, in è di maten, m te sou boulvar la, m t ap manje. M pa di se yon bagay lòt nivo sèt, men yon bagay ke nou menm Pòtoprens nou pa abitye. Paske boulva pa nou an, la, nou konn sa Lasalin e nou wè sa k ap pase sou sa nou ta sipoze gen kòm boulvar. M toujou di sa, m remèsye Okap, vil Okap, mwen remèsye moun nan Nò ki resevwa nou. M remèsye tout moun ki te fè, ki te pale avè nou, sa ki ap pale nou de twazyèm zye, moun k ap di nou yo renmen sa n ap fè. E nou te tou pwofite vizite. Premye bagay nou te vizite se te Monument Vertière. Apre nou t al vizite Plaj Cormier. Nou vizite Cathédrale du Cap. Nou vizite plizyè kote nan vil du Nord. E pi on a ete a Milo, kote nou ta vizite Palè San Sousi, ansanm avèk Sitadèl La Ferrière. Live jodi a, se, premyèman se pou m envite jèn nan Nò yo, pou yo patisipe avèk nou, avèk seyans de fòmasyon sa yo ki pral kòmanse an Desanbre, Y ap wè piblisite yo online, y ap wè tout bagay ap pase. Donk se pa Pòtoprens sèlman pou tout moun ap fèt. Donk m konnen gen anpil jèn nan Nò ki ta renmen konn enstale kamera. Se poutèt sa Diamond a dakò avèk Royal Marketing e Otèl Lakou Breda pou m patisipe avè yo. Men pou ki rezon live jodi a? Mwen di nou mwen al vizite Vètyè pa vre? Moniman Vètyè. Lè map gade monument vertière la, lè m pake m bon, byen antandi pa menm gen kote pou pake menm. Mwen kanpe bò lari a, mwen travèse m al gade paske se ann di se touris lokal mwen tap fè. Lè m al gade monument an, je vu le monument. Men yon sèl bagay mwen pa map gade, map gade monument an, men m wè l sal. Non sèlman mwen wè l sal, mwen pa wè ankenn moun, kòm si se jis yon ekip stati k kanpe. Raje, zèb, Donk pa gen si yon si yon touris ta vini, m ap mande m èske pa gen yon fason pou nou ta rale touris pou yo vle vin fè paske n ap pale de moniman Vertyè la, n ap pale de premyè repiblik nò, n ap pale de kèlke choz ke anpil lòt peyi ta renmen genyen ke nou genyen. Sa vle di se kòmsi ou gen yon bagay ki ka ba ou yon richès epi ou pa konn kijan pou eksplwate l. Donk m te tris lè m gade moniman Vertyè. Mwen fè foto, Mwen gade kisa li ye, m poze kesyon, men kanmenm tout repons mwen te jwenn yo li trist anpil. M sot di nou kijan m renmen ospitalite moun nan Nò, men m ap poze tèt mwen kesyon tou eske Nò peyi a pa gon majistra? Paske la vil di Kap è trè sal. M ap gade fatra tout kote. Lè map di nou sal la, vil la sal anpil. Donk wap mande eske pa gen yon sèvis vwari? Eske yo pa ranmase fatra? Donk kisa, pou kisa moun nan nò asepte sa? Touris kap vini an, kisa lap wè? Donk li vin tankou kwabosal. Donk ki pa posib. Nou prale pli lwen. Jodi a m fon eksperyans mwen ta renmen pataje avè nou. E m vle nou reflechi sou li. Paske lè m fè live, mwen pa fè live kòm si pou jis voye monte. Mwen pwopoze, epi m di nou konsa ke ann chita reflechi ansanm. Mwen se Ayisyen. Mwen toujou tande y ap pale de Sitadèl Laferyè. Mwen t ale Sitadèl sa gen 22 zan de sa avèk lekòl mwen. Donk etan done ke m Okap, mwen di mwen pa ta ka pa rive al gade Sitadèl. Sa k fè mwen te vle al gad Sitadèl, mwen pral di moun ki pa Ayisyen, ki pa konn sa k Sitadèl Laferyè. Sitadèl Laferyè s on fò ke defen Wa Anri Kristòf te bati nan zòn 1820 pou anpeche retou dè Fransè paske yo te fèk pran endepandans yo.

mondyal. Unesco mete li patrimwàn mondyal. Kap Ayisyen, ayopò Kap Ayisyen an son ayopò entènasyonal li ye kounye a. Sè a souzantan li resevwa vòl de lòt peyi. Kap Sitadèl Laferyè, jan li rele, Sitadèl Laferyè, se youn nan atraksyon, nan pi gwo, si m pa poum pa di, pi gwo atraksyon peyi a genyen. Si m di nou li nan patrimwàn mondyal, sa vle di se kèlke choz ke nenpòt lòt moun ta renmen genyen. Mwen menm kòm Ayisyen, m t al vizite Sitadèl. Premyèman, poukisa m t al vizite l? Paske m se Ayisyen, mwen pa ka nan Nò, mwen pa ta ka renmen gade, al gade chedèv sa a, sa se 1. Dezyèman, paske mwen sonje an 2012, Lè prezidan Martelly te monte la, misye te monte te gon te gon konpayi rele Ispan ki te responsab amenajman sitadèl la, misye fè te fè gwo tole avèk sa lè l rive paske l te fache anpil pou l wè kijan e Ispan ap mal jere sitadèl Laferyè. Donk m sonje bagay sa te gen gwo tole, anpil milyon te debloke pou reyabilitasyon sitadèl Laferyè pou nou ka rale plis touris. nan sitadèl la. Etan done ke m te konnen tout milyon sa yo te depanse, mwen te wè yo nou tout, si nou bezwen gade jiska prezan, nou ka ale sou YouTube, n ap remake tout sa k te fèt, tout tole. Mwen t al gade pou m wè chanjman ki fèt nan sitadèl la ke m t ale mwen menm an 1994 avèk kounye a la pou m wè ki sa l ye. Mezanmi nou ap toujou di jasmin oubyen Diamond ap di nou bagay yo jan dwat men se sak fè mwen menm mesye pa gen anyen k fèt m al nan sitadèl mwen wont sitadèl a 27 kilomèt di vil de dikap a 11 kilomèt de milo plizoumwen. Lè w rive Sitadèl, m apral ba nou pwosesis la, kisa m sot viv la. Mwen kondui machin mwen, m rive Milo. Lè m rive Milo, mwen rantre, mwen tou wè gen vizit de gid ki la nan Palè San Sousi. Mwen rantre Palè San Sousi, mwen wè se vestij, mwen wè se, bon, pa gen palè vrèman. Se de twa blòk ki kanpe. Epi yo di m sa se pale san sousi. Epi y ap ban m yon bagay imajinè pou yo di m la a se te chanm wa a ki te la a plizoumwen. Men m ap gade resepsyon moun ki resevwa m yo. Bon, m pa konnen. Paske menm si mwen pa, menm si yon touris lokal, lè m chita m gade, m gade sa k ap pase a, yo di m konsa ke machin mwen an ka monte nan dezyèm paking. Mwen pran yon gid depi anba. Mwen monte avèk machin mwen ki se yon 4x4, 4x4, 4x4. M monte. Rive jis nan sa yo rele dezyèm paking nan. Lè m rive nan dezyèm paking nan, yo di m gen yon biwo ministè touris ki la. Kote yo pral ban m frè pou nou peye pou m ka vizite sitadèl. Mwen rantre nan biwo a. Lè m gade frè yo, yo mande m si se Ayisyen m ye oubyen Ameriken oubyen lòt peyi, mwen di yo se, oubyen etranje, m di yo se Ayisyen. Yo fè m ranpli non m, di ke mwen la, yon ak de prezans. Epi yo ban m tarif yo. Lè m ap gade tarif la, kòm se te mwen menm avèk yon lòt moun, tarif la vini 2100 goud. Ki enkli yon gid touristik pou 1000 goud, an di. ke gid la di m yo pran 200 goud sou li nan 1000 goud sa a. Cheval pou m monte yo, paske m pa t vle monte a pye, donk 2 chevo a 500 goud. Epi tou yon ekstra 100 goud pou taks pou rantre anndan sitadèl la. Je peye, nou monte, nou pran cheval yo, nou monte, n ap gade. Men tout sou wout la m ap gade, se wout ki mennen a sitadèl la, se mizè mwen wè. Mwen wè yon pèp ki vle viv, men ki pa gen opòtinite. Mwen wè pa gen kouran. Mwen wè te gen de istwa lanpadè yo te mete, men yo kòmanse vòlè pano solè yo. Paske, sa k fè sa, pa gen sekirite, pa gen patwouy nan wout la. Mwen wè yon wout ki gen de twa cheval, kèk cheval k ap eseye monte avèk moun, k ap redi avè m, paske mwen menm, mwen yon si pye 1, 250 liv, sa sa yo rele yon bagay ki yon moun ki obèz. Donk, cheval la ap eseye redi monte avè m, e m lè m mande konbyen tan, Konbyen vwayaj cheval sa fè? Yo di m cheval sa son cheval ki ka fè 5 vwayaj pa jou. E mwen m remake yon ekip touris kap peye kap monte tou. Lè m rive sitadèl, lè nou rive nan tèt mòn nan, lè nou rive sitadèl, se lè sa travay gid la kòmanse. Mwen rantre anndan sitadèl la konplètman. Kote yo pèmèt nou antre yo byen antanti. Mwen gade tout. sa ki ta sipoze gade. Mezanmi, tout lajan sa a, gouvènman an di l depanse nan reyabilitasyon an. Mesye, se de twa poutre mwen wè nèg yo mete, ki kòm si yo di sa a t ap tonbe la. E kote yo di ki t ap tonbe yo, yo bouche, yo fèmen yo pou moun pa pase la. Pa gen anyen non. Mesye map pale nou patrimwan mondyal wi pa gen anyen non nan lajan nèg yo kleme yo ta bagay yo depase a mwen wè yo gen yon polaris anlè a yo di se pou si yon moun gen yon pwoblèm men m pa wè ankenn ou lò di m gen yon pwoblèm ak polaris la men m pa wè anyen de premye swen la lè map gade anndan lè m rantre si ou swaf pa gen yon kote pou bwè yon vè dlo non oubyen yon boutèy dlo pou ta achte non epi nap di nap rale touris wi. Mwen montre anndan sitadèl la, mwen wè nèg yo mete yon kote yo di yo pral fè yon mize. Nèg yo mete 2 vitre, yo fèmen l, epi tou tande yo poko fini. 2012 map di nou la m sonje lè Mateli monte li di l depanse dèy dè milyon. Mwen vizite nèt, map gade kisa. Mwen pa wè anyen pou yon moun sòti byen lwen vin vizite la. Si se pa wòch, avèk 2 twa kanon ke yo gen la, kanon yo di m se kanon bronz, epi tou 2 twa. Yo ekri de twa bagay alamen, plake yo di w sa se twalèt, sa se sesi, sa se sela, anyen ki serye. On patrimwàn mondyal. On bagay ki te ka rale touris. Se di non sèlman nou pran kòb kontribyab la, nou di nou envesti l pou nou ka rale touris nan on bagay ke nou pa fè. Dezyèmman nou pran kòb nan menm jodi a e nou pran kòb la mal. Bon, cheval yo sèlman pou m ta peye avèk gid la petèt. Men kòb mwen bay leta m pa konn pou kisa m bay li. Lè m mande yo kounye a la, lè m wè yo di m yo te bloke zòn nan semèn pase a, paske yo t ap mande kouran, yo t ap mande pou yo fè wout la, yo t ap mande sekirite, yo di m yo te voye udmo pou yo la al ba yo gaz anlè a. Lè yo mande sa kòb sitadèl la fè. Mwen menm map poze kesyon sa tou. Kòb nap kolekte nan men touris yo pou sitadèl la feryè, ki sa nou fè avèl? Paske nan sitadèl la anwa mwen di nou si nou swaf dlo, si nou pat monta yon boutèy dlo nan pòch nou, nou pap ka bwèl. Lè m ale nan sa yo rele gift shop, moun ki abitye vwayaje ou konnen lè ou rive nan yon moniman istorik, toujou gen kote yap baw de souvni pou achte. Lè m rantre nan gift shop la, Bondye sèvi m temwen, gen yon vye kepi ki make sitadèl blan tou mal fèt, gen yon mòg kòmsi yon tas ki make I love kap ayisyen, epi tou gen de twa ti eman pou kole nan frijidè ki gen yon bagay tou mal pentire de sitadèl la. Men ki sa ki gen anwo. Sa vle di menm si yon touris ta monte l ta vle achte kèk bagay li pap jwenn anyen anndan sitadèl sa. Yo fè anyen. A, yo reamenaje yon kote, yo fè twalèt, yo di ou se twalèt. Bon, m panse 2 milyon dola pase nan twalèt sa yo petèt, m pa konnen. Apre sa, anyen ankò. Donk, mesye, se pou nou ka konprann ke mwen, jodi a mwen okap, m ap gade sitadèl. Men se pa sitadèl sèlman ki genyen kòm moniman istorik ke nèg yo pa bay valè. Si nou monte pò ou prens nal fò jak nap sezi pa menm gen kote pou moun pipi menm ou byen kote yo mete pou moun pipi a son pwoblèm si nap chache lòt moniman ki nan peyi a nap wè yo tout delese nou pap rele touris vreman nou pap fè peyi nou jis ap pran kòb nap vòlè kòb epi tou lè pèp la soulve lèl gen pwoblèm nap di eee nap pwone revolisyon. Jan moun okap di atche lèzòm vòlò wi nèganm m oblije fè menm jan avè yo anyen anyen sitadèl la pa gen anyen pou moun al wè wa di nèg sa yo pa pa vwayaje yo pa wè kijan yon sous de revni ki tèlman fò ki tèlman ki tèlman fyab pou nèg yo ta fè devlòpman nan vil okap avèk kòb sa nèg yo pa fè anyen moun milo. Pa gen anyen tou. Mwen yo fon ti plas yo rele plas de la rèn. Mwen wè se siman sèlman avèk de twa bagay. Siman. Plas de la rèn ki kote. Donk mesye nou bay degou. Nou bay degou. Mwen ta renmen yon komisyon monte. Pandan nan mande kòb ka kòb petro karibe ya. Moun nan nò ta renmen konnen. Ki sa yo fè avèk kòb sitadèl la. M pa pale de la badi. Non m pa pale de lòt kote. M pa pale de sitadèl kote m ta ale mwen menm. Yo ta renmen konnen sak fè avèl. Kòb nap kolekte chak jou a, kisa nou fè avèl? Paske jiska prezan, map gade gid yo, map gade tout lòt moun yo, m pa wè nou fè anyen. Kòb nou pran, dim kisa nou ofri lè yon touris vini. Map ba nou yon pwopozisyon senp. Kote m ye a yon ti jan cho, se ka yon zanmi m ye. E, si pa egzanp, nou te pran 2, 3 moun nan zòn nan, Nou abiye yo an wa anri, nou mete yo kankou, kankou kòm si menm jan e li te ye nan, nan, nan dantan. Anpil touris tap fè foto. Anpil touris tap di, si nou te gen de zobjè de valè o, le, kòm si souvni, yo tap achte l, nou tap fè plis kòb. Si nou te Tout arebò wout la. Nou te pentire kay moun yo. Nou te fè moun yo, nou te bay moun yo kòb pou yo ka envesti nan amenajman a kote a pou l parèt pi bèl. Nou ta prale bokou pli de moun. Eske nou pa panse sa? Si lè m te rive anwo a m te jwenn yon bon kafeterya, m pa gen pou m santi m kòm si m sot monte yon mòn. Mezanmi 3000 pye d'altitude. Menm si m te sou yon cheval, men m fatige. Lè m monte m pa jwenn anyen pou m bwè. Epi w jis di m konsa ke men, men la a se te entèl, la se te oubliyèt, la se te poudriyè, epi meni. Donk ki sa nou fè avèk kòb la? Moun Okap bezwen sa. Majistra Okap la, twazyèm zye rive sou ou. Eske si se konnen ou pa konnen ki jan pou jere yon vil, si se pwòpwete ou pa konnen, m ap envite ou fè yon desann Dèlma Pòtoprens. Delma. Pale avèk Wilson Jeudi. Wè, je ne connais pas le type donc, je ne connais pas Wilson Jeudi. Men, mwen Delma, mwen wè ki jan Delma ye. Sa vle di, pale avèk Wilson pou l'explike ou ki sa pou fè. Paske sa wap bay moun nan Nò sa yo, avèk fyète ke mwen moun nan Nò genyen, li pa posib. Moun yo pa ka ap mache sou fatra. Ditou. Moun Okap twò fyè pou yap mache sou fatra. Moun kap pede pran kòb, m tande depi lè a rive yo rale lajan yo desann avèl pòoprens. Nou menm ki sou pouvwa a la nou pi fò, m kwè se moun okap nou ye. Mwen m pa moun okap li fèm mal. Donk si nou tap fon bagay pou moun okap vrèman nou tap fon bagay pou sitadèl, nou tap fon bagay pou zòn avwazinant yo nou tap kapab fèl avèk kòb taks nap pran yo. Lè touris la vini ofri l bagay. Mwen menm mwen son touris m pap tounen okap e nan sitadèl ankò. Paske m wè son kòb nou pran sou mwen mal. Sa vle di ann fè peyi mesye. Ann fè peyi. M ap retounen sou e fòmasyon yo. Nou di Royal Marketing mete avèk Lakou Breda, otèl Lakou Breda ki ho du cap. Gon seyans de fòmasyon kap kòmanse, atelye de fòmasyon sou enstalasyon kamera alarm d'incendie, GPS tracker, telefòn IP PBX, enstalasyon e reparasyon d'inverter kap fè kap kòmanse, plizyè atelye ap kòmanse nan lakou Breda. Mwen mande jèn nan Nò yo pou yo patisipe. Y ap y ap wè flyers yo, y ap wè bagay yo nan radyo. N ap kòmanse an desanm. Sa vle di mwen ta renmen nou tout patisipe. Moun ki vle, ke ou te teknisyen, ke ou te anyen, mwen ta renmen konn fè sa. Donk, si ou gen yon lòt djòb oubyen yon lòt opòtinite nan men ou pou travay, sa vle di se lavi miyò li ye. E nou remèsye ankò, ankò, Royal Marketing, nou remèsye Lakou Breda. E nou remèsye Gid Joseph ki t avè nou jodi a, ki mache nan tout. Fò w la avè nou pou w montre nou tout bagay magouy nèg y ap fè pou di yo te fè nan Sitadèl epi se manti. Nou remèsye ti mesye k t ap monte avè nou avèk cheval yo. Nou remèsye moun nan Nò ki resevwa nou avèk bra ouvè. E n ap kontinye seyans twazyèm ze a yon lòt jou. Donk mwen di nou mèsi bokou e alapwochèn.